Ah m pa konprann nan mwen. Pou nou kapab tande vèsyon pa li. Fò Gary pale mèt lan.
Fò Gary esplike kèk bagay. Gen kèk ti bagay, ti kesyon nou bezwen egal pou manno. Nou pa ka al pale manman l, papa l. Se yon semèn, se yon semèn l ap dòmi leve dèyè do ou. Se yon, se yon semèn. Se ou k pou di nou ki rad li te mete, kouman l te ye, ki konpòtman ou te wè l genyen lè l t ap deplase, ki sa l di w li pa t konn abitye di w. Fò Gary esplike nou sa k pase. Paske se li ki te fè dènye eksperyans avèk Flora Marlin Néresson. An n vanse donk. Men fò n jwenn Gary maten an. Antouka se yon nouvo ka, yon nouvo ka asasinay ki endinye sosyete a annatandan ankèt responsab polis jidisyè a kapab vin di nou kisa ki te pase efektivman, nan ki sikonstans Maline pèdi lavi l. Avan nou ale nan lòt ka, ban nou al pale avèk pitit 2 pwofesè lekòl sa yo ki kidnape nan zòn Wane, nan Kafou, wi nan Kafou, donk moun sa yo ki. bay sèvis a kominote a ke endividi kidnape yo ta mande yon milyon dola donk pwofesè lekòl ankò. Wi ameriken bon yo pa nèg yo ye kounye a yo fonksyone bon m pa konn si nan kèk chanm yo mete lajan sa yo kote yo mete yo men donk yon milyon dola yo reklame pou 2 pwofesè lekòl. Tout moun bezwen pran remèd, tout moun panike, yon peyi rete nou fèmen, pase chak jou de tanzantan jan bagay la prale la a, ann rese ann fèmen n yon fwa pou tout. Paske ke nou pa fèmen l, ke nou pa pran angajman ke nou fèmen l, l ap fèmen tèt li. L ap fèmen tèt li, ofiramezi l ap fèmen tèt li. Ou wè, ou wè kounye a yo izole nou, ou wè avyon k ap rantre, nou wè kouman otèl yo ye, nou wè tout moun kounye a ap chèche lwe yon ti kay Sendomeng, moun ap ligide sa yo te genyen, lajan vin rakomle dan de poul, lajan ameriken. vin ra kòm lè dan de poul epi chak semèn nou tande yo enjekte yo enjekte sou mache ou wè nan ki sitiyasyon nou ye donk kè n fèmen sa k pral andeyò pral pran te pran te donk si se peyizan yo paske peyizan yo kounye a yo gen yon jan yo fè bagay la peyizan jwenn avèk lòt peyizan gen kèk kote yo lage wòch nan lari si se n ap pran timoun yo pou n al andeyò se sa pou kè se fèmen pou kè fèmen n ap fèmen paske finalman bon jan bagay la ye la gè ye ann klè. An trè trè antre nou yon direktè medya kanpe nan moman sa nan jan sitiyasyon sa ye a de kisa medya a viv li viv de kòmanditè de piblisite l yo mezon mezon yo yo pa gen moun ki frekante yo prèske pa gen enterè tou fè piblisite pa gen moun kounya ke w ta fou ke w ta dechennen pou byen a yon moun pwal chita fè inèdtan ap tann manje nan yon restoran se yon tab bon m pral esplike w. Bon m pral esplike w, m te di l la, bon dèfwa gen kèk bagay yo gen lè imajine pou m pa imajine yo ankò, yo gen lè vin jan m imajine yo a. Mesye sa gen yon restoran dansan nan blòk Kwadèboukè a. Tout moun konnen wòl restoran sa a jwe nan zòn nan. Se la moun vin pase ti moman yo. Hum! Tande wi PRR! Msye anndan biwo l, l ap fè ti kontwòl. Sekretè yo, sèvez yo ap sèvi moun. Kat nèg son tab ap konsome. Yo konsome, fin byen konsome. Lè yo fin konsome, tande istwa a byen wi. Yo di demwazèl la pou voye bilan an pou yo. Bilan kon sa yo konsome an. Demwazèl la ba yo fich la. Yo gade, yo peye demwazèl la. Epi yo ba l tape. Epi yo di demwazèl la, nou pap ka wè DG? Demwazèl la di li pa disponib. Donk sou sèn, se kliyan kay la nou ye, nou ta renmen wè DG, nou ta renmen wè DG. Felisitasyon nou save l pou n ale paske medam yo wè nèg yo fin manje asyèt la, yo niche asyèt la. Seke felisitasyon y ap bay la, se pou jan manje a bon. Epi gen yon kay nan ti kaziye a k al di direktè lan, mesye k t ap konsome kliyan yo ta sèlman rele pou yo bon pou yon felisitasyon. DG Meme menm leve kite sa l t ap fè a l bay mesye yo lamen. Nèg yo di n ap tou ale wi mèt la. Li di ale ki kote? L di se ou nou vin chèche. Epi sa pase ki jou sa a e zanmi voye mesaj la pou mwen e okonplè. Y ale avè l menm sware a, restoran fèmen menm sware a. Pèsonèl ret lakay yo menm sware a. Jodi a nou pral kouri sou 5 ou 6 jou depi ke l nan men ravisè yo. 1 milyon 500 mil dola demande. Nèg ki te vin konsome, manje, bwè andan restoran. Men nan kafou nou twouve nou. Bon kisa nap tann ankò pou peyi sa fèmen? Lò moun ap di n peyi peyi a pral fèmen. Peyi a fèmen sou nou. Vòl kap vin lakay nou, yo eskive nou. Transfè k te konn vin jwenn nou, pa vin jwenn nou ankò, yo tranzite vè Larepiblik Dominikèn. Pi fò fanmi kounye a ap chèche yon ti kay nan yon ti pwovens an Repiblik Dominikèn pou yo ale avèk fanmi yo. Bon, ki sa n ap tann ankò, di m? E, gen yon seri de lopital nan peyi a, sa m pral di a pral fè kè nou sote, men fò m ba nou l, pase nou gen lè pa wè nan ki sa n tonbe la. Yon seri de lopital la se gras avèk yo yon fanmi m te ka al fè yon operasyon, kèk manm nan fanmi w PRR Guerrier te ka al fè yon operasyon, tankou yon lopital tankou lopital Sen Bonifas. Yo pa egzije w anyen, tout bagay yo prèske gratwi, se dè don. Èske peyi sa a ki gade ke jan w ap imilye resòt e pitit li yo, Fanm ap fè 15 jou san kilòt sou yo oubyen yon kilòt sou yo san rad san ke moun ki vin sèvi peyi sa ap dakò pou kòmanse kontinye voye moun lakay li vin la donk jan de jan de sekou sa yo lopital de sekou sa yo e pa fèmen yo pral fèmen yo nou nou nou genlè pa reflechi sa kap rive sou nou la epi gon lòt gon lòt sitiyasyon ankò ou menm ki ap viv lotbò a. ki ap travay nan yon konpayi fransèz, kòman direktè a ap gade w kòm Ayisyen? E ki imaj ki pwojte jodi a? Ou menm ki nan inivèsite kòm Ayisyen an tè etranjè a, lè l ap gade sa k ap devlope lakay ou, li pi rèd ke lasovajri primitiv. Nou pa reflechi sou konsekans psikolojik sa pral gen e nan men nan ki kafou nou ye la jounen jodi an. Men nan kafou mwen menm ta etone pou m wè dè dè zòm santi yo y ap pran mikwo pou y ap fè dè bilan, pou y ap pale de peyi, pou y ap pale de si m m pa m m gèlè tout moun nou gèlè nou gèlè pa nan ki kote nou prale? Kòm labim na pa de pwofondè. Ann kontinye desann.
Wi ban nou pale avèk pitit 2 pwofesè sa yo ki nan men ravisè yo. Alo bonjou.
Alo bonjou. Wi bonjou. Wi.
Raple nou de antouka manman an, papa w e kisa w genyen kòm enfòmasyon e a kiyès w ap adrese w maten an. Pou m adrese m avèk premyèman bandi yo pou m di yo gen manman yo gen papa tou moun yo se granmoun yo ye yo gen plis ke 70 ans malgre yo gen plis ke 70 ans yo toujou pwofesè yo toujou te konn al fè kou peyi a te mèt tèt anba se pou ou te mèt nou te mèt pale yo nou di peyi a tèt anba rete la se pou yo deplase pou y al fè kou.

Mesi w la mwen m di a m anvi wè mama papa m m prale kote yo la epi pou mwen bay se lè m rive yo mete m chita e piske yo bay yo mete m chita epi yo ban m bwè te paske m paka manje depi 2 jou m rete m paka manje epi yo di bon sèvant la di m konsa bwè ti te sa non madam. Epi aprè sa yo banm nouvèl la mwen menm m pa konn anyen se rele yo te rele sou telefòn yon frè nou yo rele sou telefòn nan epi kounya la se lè sa frè m ap dim tout sa k pase sè mwen te gentan okouran se sèl mwen k pat okouran men yo pa tèlman mete m okouran de detay yo se chak fwa m poze kesyon se yo pa vle tansyon m monte m fè tansyon m fè.

Bon Wi
Ah wi Donk jondi an fat se de rekonpans an moune de senj An po de chagren Pou 70 zan yo a E pou jèn jenerasyon ke yo prepare Nan sosyete a. Kri fanmi yo ki ap rapouswiv pou pwòch yo yo kidnape si chak jou n ap resevwa apèl sa yo paran pwòch k ap mande pou libere moun yo bandi kidnape e se nan kontèks sa kwalisyon legliz pwotestan nan gran nò peyi dayiti di l pa kache kòlè l kont fenomèn kidnapin nan ki chak jou pi plis ap vale teren anba je fòs lòd yo se okazyon tou pou dirijan kwalisyon eksprime Tristès yo pou tout kretyen vivan ki deja viktim zak sa yo, spesyalman pè ak mè ak lòt relijye katolik yo ki toujou nan men bandi 400 marozo yo. Detay depi Okap Ayisyen ak Doneus Germéus ki se korespondan nou nan dezyèm vil peyi a just avan. Lè w fini nou di l desann. Petèt Gary ka nan foul la anba. Wi, petèt w fè n kadechaj. Alwès Gary pa nan foul la anba. Jan Gary te di nou l ap pale. Fon desann e nou pa ka konprann sa. Gary pa ka pa nan foul lan. Al triye Gary anba a mennen pou nou. Direksyon Okap, dezyèm vil peyi a, korespondan nou Donald Germéus konsènan reyaksyon kowalisyon legliz pwotestan nan gran nò peyi Dayiti fas a fenomèn kidnapin nan ki chak jou pi plis ap vale teren nan peyi Dayiti.
Sa k rive avèk prèt katolik yo avèk sè yo se yon bagay inakseptab. Nou vrèman deplore sitiyasyon sa a, nou senpatize ansanm avèk yo. Pastè Isaac Albert se prezidan kowalisyon legliz pwotestan nan Gran Nò peyi Dayiti. Li pa pase pa kat chemen ni li pa mete dlo nan bouch li nonplis pou kritike gwo zotobre nan leta ki gen responsabilite pou kreye bon jan kondisyon pou popilasyon an viv alèz. Peyi a lage nan savann pou kont li. Mwen pa santi, mwen pa tande, m pa wè yon van despwa ki di konsa ke gon efò k ap fèt. Ojou le jou, se an plen midi tout bagay yo fèt. Kòman pou ta ka di gen efò k ap fèt, kan lapolis ki ta dwe bay sekirite, li blije nan lari ap chache sekirite, kan lè jij ki te dwe bay jistis yo blije nan lari ap chache jistis, lè zavoka nan lari ap chache jistis, kan medsen ki ta dwe bay swen, li pa ka bay swen, l oblije nan lari a. Olye de gen efò, okontrè se degrade bagay la degrade, de mal an pire n ap prale. Nan konjonkti malouk peyi a twouve l la, pòt pawòl kowalisyon an pastè Donald Metellus lanse mesaj sa a bay kominote entènasyonal la. A peyi ki di ki zanmi Ayiti yo, a òganizasyon entènasyonal yo ke Ayiti manb yo, yo la nan peyi a, yo wè tout bagay k ap pase, pou yo fon sispann avèk pwopagasyon dosye eleksyon ke y ap pale y ap egzije gouvèneman an, pandan ke yo wè pa gen eleksyon k ka òganize pou ane sa. M panse ke yo te kapab wè sekirite avan tou, si pa gen sekirite ou deja wè eleksyon pa posib. Dirijan kowalisyon legliz pwotestan yo nan gran nò peyi Dayiti mande sispann mennen batay separe kont fenomèn kidnaping nan. Yo di puiske tout moun nan tout sektè menase, nasyon an gen obligasyon pou leve kanpe ansanm pou jwenn yon bout a zak bandi yo. Depi Kap Ayisyen, dezyèm vil peyi Dayiti, Donald Germéus, Caraibes FM. Mèsi anpil Donald Doméus. Pastè Forge nan misyon Roc Solide, legliz Roc Solide, di jounen jodi a menm legliz moun yo vin pè ale sitou nan premyè mès yo mès a chèz vid, panik total donk li vle plase yon mo avèk peyi a. Pastè Forge bonjou. Alo Pastè Forge.
Wi Bob.
Wi wi Wanoud, Wanoud Pastè Foj. Bob bonjou e nou di bonjou a tout popilasyon ayisyèn nan an jeneral. Tande byen, pa gen kesyon n ap tann gouvènman fè yon bagay pou nou, paske yo pa kapab. Nou mande yon soulèvman jeneral nan peyi a, paske se twòp atò. Soulèvman jeneral li ye.

dirijan yo pou pran konsyans, mete tèt ansanm pou reflechi sou pwoblèm peyi an pou evite sitiyasyon an vin pi mal, Reveran Rico Geffrard te pale nan mikwo Peterson Luc Savant.
Bon, sitiyasyon sa a se yon sitiyasyon ki choke tout moun e m pa kwè pèsonn moun alèz ladan l. Antanke legliz, nou ap priye pou Bondye pèmèt ke sa sispann e pou sa fini tou e se sa m panse ke. Nou dwe pran konsyans de d'un bout à l'autre, nou tout nou dwe pran konsyans. Mwen menm, se avèk yon santiman de tristès n'ap viv sa k'ap pase a. N'ap viv sa k'ap pase a, men nou kwè sa p'ap rete konsa. Nou kwè sa p'ap rete konsa paske gen yon koz kanmenm ki fè sa. Se sa k' fè n'ap envite tout moun, tout Ayisyen, tout moun ki konsène pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou reflechi, pou nou pran konsyans e ke nou rive nan yon sitiyasyon nou pat swete. E pou sa pa ta ale pi lwen ke sa? An n pran konsyans, an nou ankouraje jèn yo pou yo kenbe etid o serye, pou yo li, pou yo pran demen yo o serye, pou yo kapab konstwi yon lòt pèsonalite pou pèmèt ke demen nou kapab gen yon lòt peyi.

Bonjou Bob, bonjou Kerenel, bonjou Guerrier, mwen salye Team FM an preferans, yo menm maten an te monte abò jiska mwen pa kapab releye jounal sa jan ou di li, donk depi yè ou di Ti Pwav pa reyalize nètman pa rapò avèk fason sitiyasyon prezante l, pou listwa vil Ti Pwav konnen yon jounen mouvman ki make tout moun. kote plizyè milye moun pran lari pou manifeste nan lide pou egzije liberasyon kazèk Wilkens 17 an. Plis moun Dezèplèn pran desizyon yo monte yon gwo mi sou wout nasyonal nimewo 2 a nan lide pou koupe kominikasyon ant Ti Gwav avèk blòk sid peyi an, kote machin ak traktè dosye kazèk Wilkens lan soti kole tout moun nan Ti Gwav daprè sa ki make tout moun. Donk kote. E moun yo menm yo bloke aktivite yo san okenn presyon. Donk, lekòl, sektè dafè a, san okenn presyon fè moun repran lari e jisteman pou pwoteste kont solidite yo avèk meeting 17 out. Donk, moun te pran lari, gen gwo manifestasyon ki te mache sòti Dezyèm Plèn epi vin rankontre nan zòn Chabann avèk yon gwo manifestasyon nan vil Tigwav kote. Yo te pa kouri nan tout vil lan pou mande ravishè yo pran desizyon libere kazèk Wilkens 17 nan grate tèt. Daprè enfòmasyon nou yo jwenn, mwen gen gwo dout nan dosye anlèvman kazèk lan paske ta sanble ravishè yo poko rantre an kontak avèk fanmi an pou ta kapab negosye donk gen asosyasyon kazèk gen nan rejyon an gen kazèk nan komin lan ki te al rankontre youn lòt jisteman pou konnen kisa k ap deside e donk yo poko rantre an kontak avèk ravisè yo avèk papa n ap la avè yo daprè sa kazèk yo di m e yo te al jwenn avèk manifestasyon an kote yo te akonpanye manifestasyon an depi nan zòn viyale donk yo rantre nan vil lan e kazèk yo ki montre yo solidè men te gen kazèk lazi kazèk nan blòk sid lan ki te vle rantre tou nan tigwav men ou konnen parapò avèk mi an. ki monte menm moto yo pa kite travèse sa vle di mi an monte nan zòn dezyèm plèn e gen enfòmasyon kalèt ki tap sòti nan blòk sidès tou pou te rantre men pa rapò avèk fason sitiyasyon prezante e jodia la enfòmasyon ta fè kwè yo gen pou rantre tap yo se al mete yon lòt mi sa vle di. Gen gwo mi ki gen pou l moute tapyon ankò, sa vle di yo pral fèmen Tigwav e koupe kominikasyon donk antre lwès la e blòk sid lan. E gen gwo mache yon seri de bis ki nan vil lan la. Ou konnen lè Tigwav bloke gen tantati ki ap fèt tankou bis Kapital Touch la e lòt bis sa yo pou travèse nan vil lan pou ta rantre nan blòk sid lan. Men endividi yo te pran fè moun yo desann, yo te bloke ri yo avèk bis sa yo. E jis nan moman n ap pale la, bis sa yo, yo nan vil la. Men gen kèk chofè n te pale, yo te mande pou ti pèp eseye konpreyansif pa rapò avèk sitiyasyon an. Yo kapab ede yo pwoteje vit bis yo, pa brile yo, pa kraze vit yo. Bon, yo pa gen pwoblèm pou yo toujou kenbe yo bloke lari a, men piga brile bis yo, piga kraze yo donk pa rapò avèk kijan sitiyasyon prezante piske y ap. Ti fi sitou pran kazèk la pa libere pou yo travèse pa rapò avèk liy sa li menm ki moute nan zòn dezyèm plèn e yo mande ravisè yo tou ret nan kontak ijans avèk fanmi an pou kapab diskite e konnen kisa ki di jisteman pou fasilite kazèk Wilkens 17 libere piske nan moman nap pale la a

Se kazèk ou mete misye nou kapab di ki mete tout moun sa yo deyò. Men men ou sot di toutalè la ravisè yo poko rantre an kontak a fanmi an eske depi se depi lè anlèvman an fèt lan anfèt e kouman moun yo fè konnen ke son kidnaping si ravisè yo pa rantre an kontak avèk fanmi an? Daprè enfòmasyon li te akonpanye selon studio yo ta fè aksyon an daprè sa yo di e se yon moun ki te akonpanye li puiske anndan studio yo te antre yo pran kazik la sèlman se sa pwòch li rakonte nou men yè ankò nou te pale avèk pwòch li e nou te nan manifestasyon an yo di yo potko rantre an kontak avèk fanmi an e li te chèche posiblite pou li te rankontre avèk madanm li, men li te rive gen moun ki te bò lakay li ki te di nou, donk yo poko rantre nan kontak. Nou pa konnen yèswa byen ta si sa fèt, men jis apre manifestasyon an, nou kapab di e moun yo te pran lari depi byen bonè dezyèm plèn, mache rive nan vil la, e manifestasyon Tigwav la, e nou kapab di l te.

Prèv yo pa gen wou lòt wou ditou e yo koupe l nan zòn nou kapab di zòn mache mango pou moun ki konn anba a e yon sèl posiblite pou a mango ta pa gen okenn lòt posiblite ankò pa gen okenn lòt posiblite pou machin travèse ale nan blòk sid la paske moun yo monte yon gwo mi blòk wòch yo koupe wout nasyonal la gwo mi blòk wòch. depi yè
wi. Donk yon moun pou rive nan grandis peyi a pou rive nan nip peyi dayiti pou rive nan rès depatman sid lan tankou okay donk gen ann di gen nip gen sid gen grandans gen 3 depateman ki andikape la sof pa vwa ayeryèn. Pa gen okenn lòt vwa ankò ou kapab fè paske ki sa w fè? Ou konn wè lè w ap fè sòl kay Guerrier? Se yon sòl yo fè sou asfat lan wi. Achte siman, koule beton kòrèkteman wi. Vin a wòch, kole beton wi. Pa gen mwayen non. Epi mwen menm m t ap gade imaj yo, menm pou moto. M bè, m bè. Se a mwen ke ou ta sou yon moto, ou ta gen detwa moun dèyè kloti lan, ou ta lonje moto a. Bon la ankò se riske. Bali pou ta ou byen swa nou fè transbòde swa sè sè sèl transbòde pa egzanp si ta gon ijans pou li sid epi lè ou rive kote sa ou machin nan ap vire epi wap travèse epi wal pran machin de lotre kote de lotre kote donk men nan ki kafou nou tonbe jounen jodi a yon senp ti yon senp ti gratèl ki bay kansè ke nap viv jounen jodi a e kansè lan metastaze sa vle di ke.

Dèfwa se te fo zam ki te nan men yo. Leta fèmen je. Yo antre nan zòn nan, yo vin erije tèt yo an chèf kouran. Yo bay kouran, yo fè w peye, yo ranplase Leta. Humm! Yo di yo wè Leta pa yanm de anyen. Yo antre nan mache yo, yo jwe wòl Leta. Yo di w si pou w rete la a, fò w peye. Epi, ti Jan wè ti Jak ap pwogrese. Li fè baz pa l. Li di, M pa ka kite de mache nan men w. Ou ap gen kontwòl mache sa a. Mwen, m ap gen kontwòl mache sa a. Li wè Leta a pa di anyen. Epi, epi, epi, men yo jodi a. E reziltant lan se kisa? Se enpinite k ap galope nan peyi a depi dat kidnaping ap fè san koule nan zye yon bann fanmi nan peyi a, depi dat kidnaping ap mete de disparisyon, de kadav sou kadav, pa janm gen jijman yon kidnapè. Atè lan sèy kidnapè an dè fwa swadizan lè l nan prizon l pi pwoteje ke tout moun o mond. Ou wè tout siptèfij, tout bagay ki fèt pou kapab rann li lib. Yo di m-m, enpinite a yo pap fè nou anyen. Yo di ke se lalwa. E sa fè ke lè yap chèche mete lwa sou lwa, m di eske nou fou? Paske sa nou genyen yo, ki pwoblèm yo genyen, se pa yo k pa bon, se aplikasyon yo k pa janm fèt. Nan lwa a yo di si yo kenbe w ap vòlò lajan leta, non sèlman y ap sezi sa w posede epi w ap gen dè pèn e travo fòse. Konbyen otorite nou wè ki ranmase fatra nan area a? Sa pa egziste. Se revoke moun ki vòlè epi al jwi lajan an nan lòt peyi, al jwi bèl kay y achte nan lòt peyi. Ou rive nan yon moman pou yon senatè de la repiblik rete l di w 4 pwen 5, 4 pwen, prèske 5 milyon dola se yon monnen epis. Oh! Ou wè pèsòn moun pa di anyen sou sa. Donk, pi gwo pwoblèm nan se ke nèg k ap fè zak la, Li wè l plis pwoteje ke sitwayen onèt la. Nèg kap fè zak la, li pa wè yo jije on nèg parèy li k te nan zak la. Nèg kap fè zak la, li pa wè yo pini moun yo kenbe selon sa lalwa di a. Sinon chak jou nap chanje baay yo. Nap chanje bayo e poutan nou pa janm aplike anyen o final. TRR. Nou aprann ke wout lan ta debloke, wap pale de wout Tigwav lan nan nivo kote dezyèm plèn kote yo te bloke l lan, se sa yon responsab fè n konnen donk yè lapolis avèk bako lodè wi te ale te kraze donk beton. Yo potko byen pran. Men si w te fin koule beton sa. Bon, li ka toujou kraze.
E bakoulou deyò lan bon. Wi, a gen materyèl pou sa kanmenm. Yo te ka toujou kraze. Donk nou aprann tou kazèk sa, mouvman sa fèt pou mande liberasyon l lan, deja yo te kidnape yon pitit li. An pitit kazèk la te kidnape? Yo te deja kidnape yon pitit li e se sa k fè Paul André ki se prezidan federasyon kazèk Dayiti yo estime se yon kidnapin sispèk. Li avèk nou an liy pou yon reyaksyon. Paul André, bonjou.
Bonjou PRR, bonjou Guerrier Desel, bonjou Bobse e tout oditè, oditris kap tande nou, se yon plezi pou nou salye nou. Byen ke nou an tristès, kazèk yo toupatou nan peyi an e ap konfwonte anpil pwoblèm depi yon sèten tan e se vre yo te kidnape yon pitit gason e kazèk 17 e li menm li te rive e negosye kote ke li yo te libere timoun nan e Kasek 17 se yon potansyèl kandida nan komin Petit-Goâve, se ke kote ou ka konprann lè gen solidarite kazèk e azèk tout peyi an, yon kandida ki deklare. Se yon kandida ki vin yon potansyèl kandida ki kapab ranpòte eleksyon a tou moman. E se sa k fè mwen menm mwen di ke se yon kidnapin sispèk. Men, sispèk ou pa, nou menm, alò, sispèk ou pa, nou menm nan ka gen.
M te gen dè dout wi pou politik la te ap jwe nan sa n ap viv la jodi a. M te gen dè dout wi Guerrier. Ou wè m te pran anpil prekosyon. Pou n pa t rantre politik. M pa, politik lan sal tout bon an Ayiti, men m pa t panse se politik k t ap kapab patoje nan salte sa a n ap viv la jounen jodi a non.
Bon, e kòm nou menm nou nan yon ensekirite jeneralize kote ke tout moun Pran plezi yo anpil group bandi pran plezi yo pou ke yo kidnape nou menm nou se de moun kap travay mwen kapab di gratis paske nou menm kazek yo nap bay sèvis jiska prezan nan tout kat kwen peyi an eke pa genyen de gwo mwayen se sèvis nap pote bay popilasyon an men kan menm kesyon solidarite nou Vrèman, nou gon solidarite san parèy. Sèke nou menm nou pa wè se bare lari a ki solisyon pou ke nou anpeche lòt sitwayen fè pa vake a okipasyon yo. Men se pou tèt sa, pou ke tout peyi an gentan mobilize e kazèk yo an rezo, Tout peyi an mobilize e nou genyen mwayen e nou genyen potansyalite, nou genyen de fòs pou ke nou fè yon seri de bagay. Kesyon nèg k ap di bare lari, fè sesi, fè sela, nou kapab fè l. E se jèn gason ak jèn fanm ki nan kazèk yo, nou kapab pote kole, nou ka pote boure. Nou pa vle rive la. Se sa k fè nou mande radikal la. Ki jan pou jèn fanm ak jèn gason pote boure pandan ke lapolis ap kase tèt tounen, lapolis li menm l ap kouri devan fi. devan fòs
nèg ak zam yo.
Tout lè nou, tout fason, tout, si nou pran desizyon pou nou fè yon seri de bagay, e lè sa a pral gen gè sivil, se poutèt sa nou mande lapolis pran responsablite yo avèk taks popilasyon an, se taks popilasyon an k peye yo. Pitit pitit kazèk lan yo te kidnape an, alo, alo, pitit kazèk lan yo te kidnape an, se te yon fi, yon gason, kouman sa te fini, konbyen kòb ki te bay?
E mwen pa ka revele egzakteman konbyen kòb li te bay, men yo te renegosye ki pou te fè l. Men m ap di ke. Se te pitit fi li? Se te pitit fi l ou pitit gason l? On pitit gason l, on pitit gason l. Ki laj ti gason an te ka gen konsa? M ap di pou tout moun. Se te on timoun, Kazèk? Se te on timoun? Wi, se te on timoun, se te on timoun. Se ke map di pou tout moun, kazèk yo pa gen mwayen. Kazèk yo pa gen lajan. Si yon moun ap gade lajan ou pral ou pral tann kazèk pou al peye, kazèk yo pa genyen ni. Paske non sèlman yo genyen yon pitans ki se anviwon 15 mil goud ke yo touche, e answit yo genyen plizyè mwa anyere salè ke yo pa rive touche. Sèke se yon, se paske se bon konsyans se 2 moun ki eli yo, se pèp ki eli kazèk yo, se sak fè yo pa rive nan goumen tout ou pa tande pwoblèm ki egziste nan mitan nou, okontrè se solidarite youn pale a lòt ojou le jou. Non non non non, bagay la kapab pi pwofon ke sa w di a, donk. Batay la epa kouri al pran pòs la pou 15 mil goud lan, sanble vach la gen lòt lèt kel bay paske m paka konprann on pitans konsa jan sot esplike a pou nèg ap taye zèb anba pye nèg a tèl ansèy pou nèg ap fè nèg pè donk on pwoblèm ki idantifye li a mwatye rezoud Guerrier piske si yo gentan kanalize anlèvman Kazèk la yo lye la anlèvman pitit li li ta gen de koneksyon politik men gen pòt kounye a dirèk ki merite frape paske m panse ke kazèk lan an mezi pou l idantifye advèsè politik li nan komin nan. Bon nòmalman e sa rete a kazèk la li menm kòm nou menm antanke prezidan e kazèk nasyonal nou pa vrèman e konnen sa k ap pase anndan e tout komin yo, tout seksyon kominal yo an tèm de politik, men nou di ke pa rapò a sa k pase deja jounen jodi a, kazèk la li menm, nou di, nou di sa jeneralman pou tout kazèk, ke pa gen mwayen. Se vre yon kesyon, nan kesyon de kazèk, se pa yon kesyon de vach k ap bay lèt, pa gen kenn sa a. Sa k pase se volonte kazèk yo genyen. Non, non, tande, tande, tande chèf, tande, tande, tande m klè. Gen de zòn, lameri pa egziste. Se kazèk yo ki jwe tout wòl yo. Se kazèk yo ki gen kontwòl mache. Menm sou yon grenn poul peyizan an pral vann, yo takse l. M pa bezwen pale w de bèf, m pa bezwen pale w pou kochon, m pa bezwen pale w pou kabrit. Anndan mache yo, tout moun konnen kouman sa ye. E menm gen de zòn nan seksyon kominal yo, Guerrier, Moun yo pa al kay juj de pè lè yo gon pwoblèm. Yo pa frape pòt juj de pè.